Ki manmou lèlè woy Kouman nou ye Oh ki manmou lèlè woy Kouman nou ye M rele hi manmou Bonjou bonswa tout moun se yon plezi pou mwen avèk nou se zanmi w Angeline Michel nan emisyon konesans plis jodi an mwen pral pale nou de kanèl kanèl ou kapab itilize l nan fason medisinal epi tou ou kapab itilize kanèl nan pati spirityèl N ap kòmanse avèk pati medisinal la, an apre n ap pale w de pati spirityèl la. Kanèl la nan pati medisinal la. Kanèl la, yo rele li kiminyon, men se Grèk lan ki te konn rele l konsa, ki vle di pye bwa wa. Ebyen pye bwa wa sa, nou pral konnen poukisa li bon. Kanèl bon pou moun ki gen rim, grip, moun ki genyen pwoblèm pou yo fè dijesyon, li soulaje yo, moun ki asmatik, moun ki genyen tansyon wo, migrèn, dyabèt, doulè atikilè, anemi, moun ki genyen pwoblèm kè, moun ki genyen tèt fè mal. Kòman w kapab itilize kanèl? Ou kapab itilize l ou fè te avèk li, ou kapab itilize tou fè enfizyon, ou kapab manje li. Kanèl lan itil anpil. Ou ka jwenn kanèl lan sou fòm baton, poud, ekòs, lwil. Ebyen, kanèl lan li gen yon sistans chimik ladan l ki rele koumarin. Li menm, sistans sa li bay pwoblèm nan fwa. Pou marin nan baw pwoblèm se lè wap itilize kanèl lan twòp ou banl avèk fòt doz lè sa lap ba ou pwoblèm ebyen kanèl li se yon antiseptik sa vle di li lite kont mikwòb li se yon anti enflamatwa li bon pou moun ki anfle li bon tou pou moun ki gen fonjit sa vle di li se yon anti fonjik li se yon anti oksidan li lite kont bakteri ilsè nan lestomak. Bakteri ki pwovoke enfeksyon irinè yo. Li bon tou pou moun ki gen pwoblèm enfeksyon respiratwa, moun ki gen gastwoenterit yo. Ebyen, kanèl pa rete sèlman kanpe la. Li bon tou pou moun ki gen viris, li se yon antiviral. Li se yon anti-ilseryeuz. Sa vle di konsa Esè fè m di w li bon pou moun ki gen ilsè. Li redwi moun ki gen anfle yo, li redwi enflamasyon an. Kanèl ede sèvo w. Li ede w amelyore memwa w. Li ogmante kapasite pou aprann. Li amelyore fonksyon serebwal yo. Kanèl tèlman ede w li rive lwen, lè w bezwen pèdi pwa ou kapab itilize kanèl. Kanèl lan li rich an minero ak vitamin A, E, C, B9, ki se folat, B1, B2, B3, B5. Li gen anpil minero. Li gen kalsyòm, manganèz, fè. Se sak fè yo di konsa kanèl ede w ranfòse zo w. Inivèsite Santa Barbara. An 2013 fè yon etid sou kanèl. Li wè kanèl la se youn nan bagay ki ede moun ki fè Alzaymè, ki fè maladi Pakenson. Ebyen kanèl la frè m yo toujou itilize l. Kanèl ede w goumen ak fatig. E sak fè kanèl se youn nan bagay ki ede yon moun ki gen pwoblèm pou l bande sitou gason yo dènye pwoblèm pou yo bande kanèl la ede yo. Kanèl la se youn nan bagay ki edew avèk chevew kap koupe li ede chevew ranfòse kanèl la ede ou menm ki gen dyare ou ka toujou e fè yon ti te kanèl lap ede ou moun ki gen kolik gaz ou kapab itilize lwil kanèl la li ede ou konbat mikoz kitane kanèl la bon tou pou move sant lè gen move sant lakay ou ka pran kanèl la ou metel nan yon ti dlo ou metel fon ti chofe lap ede ou. Kanèl lan tou edew soulaje lè w gen doulè règ, ou kapab fè te avèk li lap edew paske li se yon anti koagilant. Kanèl li lite kont bouton ak pwen nwa ki sou ou men kijan wap fèl wap pran 3 kiyè myèl epi yon kiyè kafe kanèl ou melanje yo ansanm lap edew. Tanpri silvouplè gen moun ki alèji avèk kanèl epi tou Pa twò pran plezi pran lwil kanèl la pou ap pase sou paske boule tou. Epi kanèl lan tou, li bon pou moun ki gen doulè dan, moun ki gen bouch yo k pa fin nòmal, sa vle di moun ki gen bouch yo ki santi, yo kapab itilize kanèl la yo fè te avè l tou. Lè sa w ap fè 3 jou pa depase l. Se sa k fè m di nou kanèl lan lè w itilize twòp Li ba ou pwoblèm nan fwa. Ebyen li ede w tou lite kont strès. Li fè efè sou po w. Kanèl la li ede w anpil avèk pwoblèm ou kapab genyen nan lavi pa w. Ebyen e sak fè m di w konsa nan pral pale w de pati espirityèl la. Kanèl yo pou mesye yo mwen di w li bon paske li ede w bande. Pou medam yo kanèl lan bon sitou lè wap bay timoun tete. li ede ou jwenn plis lèt pou bay timoun nan. Lè sa, nou di li se yon galaktojèn. Ebyen, n ap pran yon ti poz, n ap antre nan pati espirityèl la. Kounye a nou rantre nan pati espirityèl kanèl la. Ebyen, kanèl w ap gade ou gen lakay ou, ou ka fè brikak avè l. Kanèl la, li se youn nan epis majik ou gen lakay ou ki atire lanmou, Pwosperite, lajan, chans epi repouse efè negatif yo. Li pote yon gwo vibrasyon pou atire pwoteksyon, abondans. Li gen anpil avantaj pou kò w. Ebyen, kanèl la, Ebre yo te konn itilize l pou bagay relijyon yo. Nan Bib la, yo reprezante kanèl kòm pafen. Pafen reprezante la li senbolize sajès. Grèk yo menm yo te konn itilize l pou konbat fyèv. Pou pasyon bon, nwit damou ki sòt afè ou ka pran kanèl ou melanje l avèk ansan ou boule yo ansanm Epi ou pa fimen kò. Ou kapab pran kanèl la tou ou limenl avèk ansan tou, ou boule chak mwa, chak mwa se premye jou nan mwa lè mwa pral kòmanse ou boule li, li edew atire pwosperite nan kay la. E lè wap fè sa ou mete ansan avèk kanèl lan, fè yon jan pou lafimen an poul anvayi kay la paske li bon pou kay la, enèji negatif ki nan kay la li repousel lwen tou. Ou kapab pran kanèl nan ou fè pirifikasyon avèl la. Lèw fè pirifikasyon nan kay la, nan kò tou, li edew tou avèk enèji negatif yo. Pou lajan, pou ka gen lajan, pou lajan ka toujou rete nan menw, kisa w ka fè, ou ka pran kanèl lan, ou metel avèk pèsi, sa vle di poud kanèl la, se tout moun ki tap swiv nou, map di nou ka patajel ak zanmi ou, fanmi ou, epi ou kapab rele nan 36 23 44 04.